Sa kap fèt, sa kap fèt, sè Landy vibe, sa kap fèt tout moun mwen yo, jodi a mwen tounen ankò avèk yon nouvo video pou nou, video jodi a guys m vin di nou men kòman e akouchman Laurie an te pase, gen anpil nan nou la ki rekonèt Laurie, m te di nou sa deja li gen yon chanèl YouTube, so pandan l te lopital lan. M te akonpanye mari l. M te M te filme pou nou pou m te di nou men kòman Laurie t ap rele pandan akouchman an ok guys. Epi pa bliye ou menm ki poko abone pase fè sa. E mèsi a ou menm ki gentan abone avèk Landy Vibe. Map di w yon gran mèsi! Mèsi a tout moun ki gade video Landy Vibe yo e ki renmen Landy Vibe, ki renmen wè m lè map pale. Yon gran mèsi a ou menm ki kòmante. Yon gran mèsi a ou menm ki like video a. Mèsi anpil guys. Ou menm kap gade m kounya la, kisa wap tann ki pa poko abone a Landy Vibe? Jodi a m pote yon news pou ou, yon news akouchman. Ok Nou kapab wè cheve an gentan pouse guys ok Cheve a gentan pouse Cheve m menm koulè avèm Nou wè Cheve a gentan pouse guys ok Bon Pou ou menm kap gadem kounyela non pam se Landy Sou chanel lan Pa bliye pou di yon fanmi ou yon zanmi ou abòne epi sonje pataje videyo an pou mwen. Chak fwa ou gade videyo an, ou kapab pataje l pou mwen avèk yon fanmi ou yon zanmi ok pou kapab fè yo antre nan fanmi Landy Vibe la ok guys. Ti moun sa nan gad kote nou an nan gade anfas nou an la. Li renmen youtube men li poko ka rive, m poko ka rive guys, m poko ka rive kote m bezwen rive a guys, jiska prezan la m poko janm ka rive nan 2000 abone, m poko ka rive la, alevwa pou nan m ta rive nan 50, 60, 70 eeeeh, anpil tan guys, ok guys, sa k fè m toujou fè ti video pou nou, pou nou kapab ankouraje m avèk sa m ap fè a guys, ok. Pou Lori vibe Gen anpil nan nou la ki pat konnen si Lori te ansent E sak fè chay nou youtube li an fè yon poz Li pa janm fè lage video sou yon youtube li an Paske li ansent li pat vle parèt sou youtube Ou konnen gen moun ki pa renmen pou moun konnen e lè ou ansent Ok Apre sa guys Lori gentan akouche Haha m pat konn sa non Lori telman rele guys m pral mete yon ti bout pou nou nan bri kote lap fè yo paske mwen pat ka anrejistre m pat ka filme l ok guys m pat ka filme l men m te pran bri kote lap fè bri yo tankou la m te tankou m te pran son an ok. M te pran vwa m te pran vwa pou nou pou n te wè Lori k ap rele pou Lo Lori ap rele anmwee li di l pa kapab ankò Lori ap di e misye yo pou yo pou yo fè yon bagay pou li so misye pa t kapab fè anyen ok guys ki vle di ke m konnen kou kounya depi Lori fin pran kab kò l li fin djanm kounya n ap wè Lori sou youtube Dèfwa nap bwè lori avèm Dèfwa tou nap bwè lori pou kòl Paske lori gen chanèl youtube pal Ok Nap kaba bwè lori Avèk bebel nan menl Lori fè yon bèl pitit fi Waw san repwòch nan mòd granmoun yo Bèl pitit fi Pitit la e fiyèl mwen Pitit la e fiyèl mwen guys. M telman renmen fiyèl sa. Waw chak fwa yon moun di konsa oh wi banm fiyèl. Men ou pa ka vin jwenn moun ap tann fiyèl depi tann syèk. Ou fè parèt ou fè rekonèt moun nan ou bezwen fiyèl kòman sa sa vle di e mwen k te la. Mwen m prè pou m fè ènmi pou fiyèl sa. Ok m prè pou m fè ènmi pou fiyèl sa. Nou gentan wè tit videyo an deja guys ok.

Pa bliye abone a chanel YouTube nan Diva. M gade m fè ti video pou nou pou moutre nou koman Laurie tap rele. Pou n tande Laurie kap rale kap jape. Laurie ap jape. Mwen menm m pat gen moun epok lem t ansent lan m potko gen chanel YouTube. M pat gen moun ki pou te filme m te di koman m tap rele. Ok guys Koman nou ka edem guys poum gen plis fan m bezwen plis moun kap swiv mwen sou YouTube plis moun kap komante kap like video an moun kap di Landy vibe men sam ta renmen w fè em gen poum vin a prank pou nou tou wi sou marim nan men m poko wè koman m pral fè prank sou nèg sa se yon nèg li pa fasil menm fè prank sou li pa fasil li pa fasil menm menm guys ok. Map fè yon lòt video pou nou ok. M gen video deja wi men m poko travay yo pou m lage pou nou men map lage video sa avan pou m montre nou koman Lori tap rele anba douleur. M genlè sou chanel sa. M fè m fè ti resèt manje ayisyèn, m bay blag, m fè vlog, m bay konsèy, si m konn yon remèd k ap bon pou ou m bay li. Men kounye a m antre nan tripotay paske kounye a m pral bay zen Lori. Pa bliye si w ta renmen rekonèt kiyès ki Lori an paske si w nouvo sou chanèl mwen an ou kapab tape Lori Vibe sou youtube epi w ap wè kiyès ki Lori an ok. Ok guys, merci deske w tap gade video an, m pat gen plus bagay mwen tap di, ok guys, koman devan cheve a. Koman nou wè ma cheve a. Ouff, m renmen cheve a guys, koulè cheve a ansanm avè mwen ok.

Sa se perik. Wap benyen nan peye pou moun penyen pou ou. Wap benyen nan peye pou moun al kolel pou ou. Afwa ou tou kole nan kepi an. Ou tou genyenl guys. Ou pa nan pase mizè ok. Nèg fon ti kouri la oubyen si ou a la gason la ou nèg fourel nan tèt ou la epi sot andeya tou cherim nan. Perik li ye. Ou gentan limen nan lontan. Ou gentan bel ti fi. Sa ou tap tann pou bel ti fi. Ok guys m fin fè video a. Mèsi.